E, moman ke wap swiv video sa, gendwa se meyè opòtinite ke w pral gen pou konstwi demen ou vle viv la. E kite m salye w avan, alò nou se Pwototip Challenge, nou sou Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, ou kapab jwenn nou tout kote sa yo, se Pwototip Challenge. Le sa ke m di w moman ke nap pale ansanm avè w la, wap swiv video sa, li lè li tan, ou petèt pat konn sa, jeni ki anndan w lan pou reveye l. Wi ou gon jeni ki andan w. Li lè li tan pou w di fòk sa chanje. Li lè li tan pou w chanje fizi w zepòl. Li lè li tan pou w di sa p ap kontinye konsa. Li lè li tan pou w di fòk mwen chanje. Poukisa m di fòk mwen chanje? Se paske volonte pou w chanje a li depann de ou menm. Li depann de ou menm pa depann de pèsòn menm si w ta jwenn tout sòt de ankadreman ki posib si w pa gen volonte pou w reyisi ou pa gen volonte pou w fè siksè ebyen ou p ap janm kapab avanse. Lè se ke m di w a chak maten ke w leve. Se yon mirak. E w gen pou devwa pou ke ou eksplwate mirak sa. Ou gen pou devwa pou ke ou jwi de mirak sa. Mirak sa ki sa li ye? Se leve chak maten paske nan moman ke w ap leve a gen anpil moun ki dòmi ki pa leve. Ebyen, moman sa se moman pou w prepare jounen w. Lè w leve nan maten, si w leve avèk yon lespri pozitif, ebyen jounen w kapab pozitif. E si w leve avèk yon lespri negatif, jounen w kapab fini negatif. Ebyen, se sa m vle w konprann. Jodi an se moman pou ke konsidere l se kòm si nan maten an ou te ye e ke tout rès vi w se pral demen an, se pral rès jounen an, se jodi a menm pou w prepare avni w. Ou gen yon enmi ki anndan w, ki toujou ap pale avè w. Dèfwa ou vle fè yon bagay, ou vle pran yon desizyon k ap bon pou ou, ki di w non a gentan. Ou vle leve nan kabann ou pou w al travay, ki di w non ret dòmi toujou. Ou vle. Pran yon inisyativ ki di w non, w ap echwe, ki fè w pè, ki fè w ap doute. Ebyen vwa sa a k ap pale an se pi gwo enmi ke w genyen anndan w lan. Ebyen lè se ke m di w, si w kontinye tande vwa sa a k ap pale, k ap fè w pa kwè nan tèt ou an, ebyen vwa sa a pral fè w genyen remò pou tout rès vi w. E pa bliye, Si ou rete ap dòmi toutan, pandan ke ou ap rete ou ap dòmi ou pa vle antame yon pwosesis pou ke ou reyisi lavi ou, pou ke ou fè siksè, gen anpil moun yo menm pandan ou ap dòmi an y ap travay, gen anpil moun pandan ou ap dòmi an, pandan ou ap chèche zen sou rezo sosyal yo, moun sa li menm l ap li yon liv, l ap ekri de pwojè pou ke l kapab reyisi lavi l. E pou reyisi vi ou, pou fè. Paul de fas sa pouki ou chanje fizi de Paul sa ou gen yon sèl bagay pou fè se ke ou dwe reveye ou ou dwe reveye konsyans ou tande sa m di w reveye ou reveye konsyans ou reveye konsyans ou pou ke ou menm jodi an pou di konsa kote ou ye a se pa la ke ou te dwe ye pou di konsa e pou kòmanse panse a de bagay pozitif se pa paske ou nan yon peyi ki pov ou nan yon peyi ki pa rich pou w panse ke ou pral Li enposib pou ke ou fè siksè. Non, gen anpil moun ki soti nan peyi pov yo ki fè siksè. Men se ke m di w, tout moun ki reyisi yo, se paske yo te dakò reveye jeni sa ki anndan yo. Se paske yo te dakò pa tande vwa enmi sa a k ap fè yo pa kwè nan tèt yo a. Moun sa yo ki reyisi an, yo gen yon ansanm de pwen komen. Se ke yo te gen yon rèv. Wi yo gon rèv. Dezyèman yo gen sa k rele volonte. Wi yo gen sa ki rele volonte. Twazyèman yo kwè nan sa k rele travay. Yo kwè nan sa k rele travay paske se travay se la libète. Travay se sa ki kapab fè w reyisi. Se pa sèlman travay avèk moun. Ou ka travay avèk tèt ou. Wi yo gen sa k rele detèminasyon. Detèminasyon se sèl bagay pou w genyen. Menm si rèv ou an ou tonbe ou kapab releve. Menm si w echwe ou kapab re-eseye. Ebyen. Katriyèmman, moun sa yo genyen sa ki rele, sa ki rele, senkyèmman sa, moun sa yo genyen sa ki rele yon estim de swa. Wi yo genyen estim de swa. Senkyèmman yo genyen sa ki rele kouraj. Epi setyèmman yo trè konpetitif paske yo tyen aske kote yo te ye yè a, yo pa kapab la jodi a. Men se menm jan ou menm. Èske ou poze tèt ou kesyon a laj ou kounya la, èske se la ou te dwe ye? Èske w poze tèt ou kesyon, konbyen tan ke w gen nan peyi etranje, èske sa w fè a se sa ase w te dwe fè? Èske w poze tèt ou kesyon, si ke w gen yon pwoblèm kounya la, kijan w ap kapab remedye a pwoblèm nan? Ebyen jodi an se petèt jou pou w tande videyo sa pou w chanje mantalite w, pou w sispann pèdi tan w pou w anmagazine tan w pou w fè sa ki bon, pou kapab avanse, pou kapab avanse vè siksè. Pa janm bliye prezan ou, prezan ou jodi an, se ou menm ki pou byen jere l pou ke demen ou, ou kapab gen yon meyè demen. E se ke n fè w konprann yon bagay. Ou wè Jezikri, nou li Bib, yo fè nou konprann ki te fè anpil mirak. Pa gen youn nan moun li te fè mirak lan yo ki pa t fè yon bagay. Genyen se deplase ou te deplase kote yo a. Enben lese m di w, pa chita ap tann ankadreman. Pa chita tann moun vin pote ba ou. Fè yon premye pa, lè sa w ap sezi wè kòman moun ap vini vin ede w sou chemen an. Men lese li vini. Lè ou pa prè pou fè bagay sa, se lè ke ou kite motivasyon ou plis ke pwoblèm ou yo ak sousi ak dout ou genyen yo. Lè sa a, m pa kache di w, w ap resi konprann ke ou se sèl mèt desten w. Pa bliye, nou se Pwototip Challenge, w ap jwenn nou tout.